Bon Dieu mesi di pou mkwa levanjil. Jan lari sa a bèl menn, jan lemond sa a bèl deyò a lèfini misye ap diw sesa poum pran levanjil wap di kounya elè misye metem di poum pran legliz poum antre nan legliz kote map lage plezi yo janm renmen anbyans mwen sa a.

Amen Senyè a ban mwen mesaj pou m ba ou. Ke sa w t ap mande l la. Alò, ou pa t di l sa w ap mande l, men l te di w gon bagay w ap mande l. Senyè a di m ou gon bagay ou t ap mande l, men sa w t ap mande l la ou jwenn li. E Bondye ki konnen ki sa w t ap mande l, ke Bondye li menm li konnen, enben l ava fè w santi jwa sa l ap met nan kè w. Li te di gon bagay li fè w jwenn li. Enben pa gen pwoblèm m di mwen. Bondye beni w.

Baz. Sa la map bwè ti alkòl sa la, m santi vant la ap fèm mal. Se pa ou menm m te wè talè a m tap preche levanjil la?
Wi. Bon ou menm wi frè m. Sak pase w, sak pase w kounya? Ti alkòl sa a m tap bwè la, lè fini lè m gade m wè vant mwen ap fèm mal. Vant mwen ap rache. Men, zanmi m, ou sonje m te pale w, m t ap preche w levanjil talè a, mwen te di w konsa, Jezi Kris li bay lavi. Mwen te di w konsa, bagay sa yo w ap fè a yo p ap mennen w pyès kote. Ebyen, tout sa ou wè w ap fè yo la, yo p ap mennen w pyès kote zanmi m. Mwen te di w sa. E m te di w konsa ou ka rive pi devan ou pa konn sa k ka rive. Ebyen, men sa m te di a. M te pale w. Ebyen, kounye a la, m pa konnen ki desizyon w ap pran, ebyen pou m ka konnen sa pou m fè pou ou zanmi m.

Si alcool la ap bay mwen map bwe anko mwen poko wè. Siye. E lèl fèm pi mal isi. Zanmi, m retounen anko pase m pèsiste. M pèsiste pou m konnen eske ou vle pran Jezi oubyen ou pa vle pran Jezi. Frèm poko kwè m fè sa pito fon ti leve m ou mennen m fon ti ale. Hein? Paske lèm rive lakay m ka fon ti kouche. Ou poko prè toujou? Non pase. M poko kite alcool la dèyè non. Ebyen, bon m di w yon bagay. Sa konn rive, ebyen ou gen dwa pa asepte Jezi. Men si w kwè nan sa m pral fè a, m si e sèten, ebyen si Bondye fè ou wè yon leson konsa, ebyen yon jou w va pran konsyans, ou va di se Bondye k Bondye, e lè sa a ou va asepte Jezi kòm sovè pèsonèl. M ap lapriyè pou ou, m ap mande Bondye pou Bondye kapab ba w solisyon, e konsa w ap jwenn solisyon. E konsa si tout fwa sa ta sou kò w, pou w ta pran Jezi kòm sovè pèsonèl ou, ebyen ou va pran l. Dakò sèvitè?
Ou asepte? Pa gen problem nou fon priyè pou nou. Pa gen problem. Bondye vivan o non de Jezi de Nazarèt konnya Senyè dan le non de Jezi nou deklare Senyè kelke swa vant fè mal ki pa vant fè mè vant fè mal pa ou konnya Senyè m deklare ke tout soti konnya dan le non presiye de Jezi de Nazarèt e konnya Senyè m deklare konnya Senyè o non de Jezi se pou alelouya se pou tout sak tap fèl mal anndan vant li tap bran louya ki te pèmèt e Bondye anndan branch trip li konnya tap dekòde konnya Senyè M deklare o non de Jezi se pou tout kleren sa yo alelouya yo transfòme an dlo kounya al pipi yo nan le non de Jezi de Nazarèt papa m mande w kounya Seyè bal solisyon bal gras paske ou fè moun gras pase lapli a tonbe l tonbe tout kote l tonbe nan jaden koutyen l tonbe nan jaden moun ki pa kretyen papa m mande w gras pou li kounya Seyè paske w se Bondye fè l gras paske w se Bondye tanpri Seyè se gras mwen mande w o non de Jezi de Nazarèt amèn o non de Jezi kòman w santi w kounya sèvitè. Pa menm jan ak lòt anm yo. Ah ou wè ou wè kòman ou wè kòman lè yon moun nan levanjil la ou wè kòman bagay la ye sa vle di nan Bondye gen pisans menm gras ou wè Bondye met anndan m nan l kapab mete l anndan w tou e demen si Dye vle m kapab jwenn w avèk yon bib w ap preche moun levanjil. Wap fè moun konnen kisa ebyen mèt la mande pou nou fè. Zanmim, m pa pale sou desizyon pa ou. Men si tout fwa ou ta santi pou pran Jezi, wap pran Jezi men m pap fòse ou. Men aprè sa ou fin pase la, ou va pran egzanp e konsa ou va konnen ke se Jezi ki mèt la. Se li menm ki kapab fè tout bagay. E lè sa frèm, wap sove lavi ou. Alò m pap rete, ebyen deja m wè ou santi yon ti jan mye, deja ke Bondye beni w ke l gade w e konsa pèmèt ke Sentespri a li menm kapab touche w. E konsa w va pran levanjil. Ebyen konsa mèt la li menm li va fè sa l vle avè w. Dakò sèvitè? Dakò pa gen pwoblèm.
Ret a Bondye, Bondye beni w. Dakò pa gen pwoblèm anpil.
Amen. Se bouch ap pale m de levanjil men kounya la gade kòman m kite alèz. Kounya la ma kite gwòg la la. M pap ka kite gwòg la non. Sim te kapab diw Gròg la enpòtan anpil wi Misye palem de Bondye li palem de levanjil bagay m pap ka pran bagay sa nan men misye menm Men m pap ka kite alkòl sa alkòl sa gen ras ladann menn Ras